M yo konnen gen de ou twa moun ki di a nou ka pa gen tan mete nou dakò sou yon premye minis an nou pran yon minis kòm premye minis AI epi kòm se non minis la ke yo pran donk yo tou voye l bay premye minis la pou di premye minis e ministè finans la ke nou tande ap pale de ou fè atansyon pou mwen. Prezidan Fritz Alphonse Jean ap fè yon gwo kanpay medyatik e kap non sèlman lap esplike rezon ki koz li nan gwo altèkasyon oubyen nan gwo pwoblèm avèk premye minis li ke yo tout cpt a te vote asavwa de Alix Didier Fils-Aimé epi l ap bay esplikasyon de tout sa ki pase anndan cpt a ki pozisyon l e poukisa entènasyonal la gen pwoblèm ansanm avè l la sèl choz ke m kapab di poukisa se avèk Fritz Jean sèlman nèg yo gen pwoblèm lè w gade 3 nèg bnc sa yo, sa yo fè, sa nou tout konnen nan popilasyon an nèg sa yo fè, men se Fritz Alphonse Jean ki arive jwenn pinisyon nan men Tonton Sam. Poukisa se li menm? Gen anpil kesyon pou nou poze. Twa nèg bnc yo pi pwòp ke Fritz Jean? Mwen pa di Fritz Jean pwòp non. Eske twa nèg bnc yo pi pwòp pase Fritz Jean? Mwen pote yon bokou nan entèvyou ke li te akòde jounen jodi a. Mwen pote prè de 30 minit, m ta swete nou tande sa k ap di yo. E pou ki poz, pou ki rezon blan an gen pwoblèm ansanm avè l, paske li se sèl moun M pa di, bon. Li se youn, men inik moun ki rektilin nan pozisyon. Lè nèg yo vote li toujou mande pou yo fè yon nòt soti ke li pa dakò sa a, li pa siyen l. E lè yo konnen li rektilin konsa, e blan an ap make l. An nou tande entèvyou sila avèk anpil, anpil enterè.
Nou fè tout sa ke nou konnen pou nou bay resous pou nou arive fè kesyon sa la. Men resous yo, il fo ke yo depanse, il fo ke resous yo, yo menm, yo ale, al, al fè ke nou rankontre objektif ke n ap chèche yo la. Se jisteman se pwoblèm sa a ke nou genyen la. E tout diskisyon ki ap fèt avèk premye minis nou la, E se sa wi. E e la, lè pa egzanp diskisyon kòmanse nan nan sou sou kesyon de kapasite gouvènans la eksetera. Nou menm se sou de chif wi patikilyèman mwen menm ki ekonomis. Se sou de chif ke n ale. Parapò a tout sa ki ap pase la, si w vle, nan bidjè rektifikatif la, Yo vini avèk yon 9,7 milya de goud pou nou rektifye. Pou moun ki pa konnen sa sa vle di. Nou te gen yon bidjè, m di pou plim se 25 goud, pou napkin se 200 goud, pou kaye se 400 goud. Se sa bidjè a di. E la, selon règ yo, e n ap pale sou kesyon de fonksyònman e itilizasyon resous yo, a la fen de lane il fo ke sa ke m te di pou diferan itèm sa yo a, se sa ki depanse. Anpil fwa, nou konn wè ke yo depanse plis ke sa yo ta sipoze depanse. Epi, nou fon bidjè ke nou rele yon bidjè rektifikatif. Ok? Pa gen pwoblèm pou sa fèt. Ka gen de urjans, bagay, lopital kraze, yo te bezwen, wè, epi n ap fè ajisteman sa yo a. Men kounye a la, m wè 9 pwen 7 milya de goud. An nou di gwosomodo 75 milyon dola. Ameriken.
Ameriken.
Pou m rektifye. Se 9 pwen 7 milya a bay?
Ya.
A tout chanj ke m fè la. E lè m wè sa, m ta renmen konnen. Kisa nap rektifye a? Eske se Roody Team? Eske se Team Roody ki te gen yon kòb? Kisa nap rektifye a? Zewo. Pa de repons. Se menm jan. Ou menm ki poze kesyon an?
A wi, m poze kesyon an nan konsèy dè. Men avan konsèy dè minis e pandan konsèy dè minis m ap poze kesyon yo. Pa gen yon moun ki ba w repons? Non.
E. Gon kesyon de enterè sèvis dèt ki te nan bidjè 24, 25 la ki 471 milyon yon bagay konsa. I soti a 471 milyon i pase a 5 milya de goud. Ou di, bon menm si m pat ekonomis, on kesyon de bon sans, Kòmsi nan sitiyasyon sa ke m ye la kounya la anndan peyi a, moun anba tant, moun ap kouri, moun sesi, e Trump di l ap voye yon bann moun voye ban nou. Donk gon seri de dispozisyon pou m pran avèk resous leta. Epi m wè se sèvis dèt ki pase de 471 milyon a 5 milya pou ane sa. San ke w pa wè. Fò di m ki sa l ye, de ki prevyen? Anyen. Ou pa gen okenn repons. Pa gen jistifikasyon. Pa gen jistifikasyon sou sa la. An menm tan anndan bidjè a. Evidaman. Moun nan ki nan sektè prive a ka di ke m kont sektè prive lè m pral di dènye pwen sa la. Tarif monte, tarif desann, tarif dwanye, tarif monte, tarif desann, eksetera. M pa gen okenn pwoblèm aske nan yon lwa bidjetè gen de dispozisyon ki pran, m ka di ke m pral fè Nan Plato Santral la kòm nan tèt pa m se m toujou wè Plato Santral la kòm espas pou m fè ji mango, bagay eksetera. Paske Plato a son li enteresan nan sans sa. Anplis de sa, gon koulwa vè Larepiblik Dominikèn ki li menm ap ap vide yon seri de vye koze sou nou la. M ka di ke m pral fè transfòmasyon ji mango nan Plato Santral, m gon pwotèksyon m bezwen. Donk tout moun kap enpòte ju mango m pral mete tarife. Wap monte wi pou kapab fè sa lokal la mache. Lokal la mache.
Donk m pa gen pwoblèm. Men wap jwenn gwo opozisyon wi.
Non m bay yon egzanp. M bay yon egzanp. M bay yon egzanp. Donk lè pa egzanp m wè nan bidjè a yap jwe avèk tarif yo fò vin banm esplikasyon. Se nou menm ki la prezidans pa desplikasyon. Son bagay ki fèt an gwo nèg kòm nou gen majorite bidjè pase de tèl sòt ke mwen menm m di konn sak pase nap pase bidjè mwen m vle ke yo konsinye pou mwen nan pwosè vèbal la pou listwa ke barè sa m pap siyen l. Ebyen poukisa m pa siyen l. Ou pa siyen l? Non. E lòt kòlèg ou yo?
M di ke il faut ke konsinye pou mwen ke sa a m pa dakò avèk sa. Sa vle di m pa dakò. Donk si w vle pou mwen menm. Yo vin ou vin on eleman jenan. Se sa k pase la wi. Vin on eleman jenan. Paske ou vin konstitye on blokaj.
Wè.
Alò ke se jisteman esplikasyon ke n ap mande a. Se yon esplikasyon ki bon pou kòlèg yo. Paske moun pa konprann kòman listwa pase vit. Se yon esplikasyon pou kòlèg yo, se yon esplikasyon pou peyi a. Paske gen redisyon de kont ki pral fèt kanmenm wi, pi devan. Klè. Yo pral mande ki sa k pase? Pou ki sa nou te dakò tarif sa monte? Kiyès nou t ap pwoteje? Oubyen tarif sa desann, kiyès nou pa t vle pwoteje? Msi, se yon seri de esplikasyon konsa ke n ap mande e sou, e sitou ki reflete pwoblèm ke nou gen la, yon pwoblèm de gouvènans. Donk lè nou poze pwoblèm de gouvènans la, nou pa poze l Nou pa renmen misye, nou renmen misye. Non, a pati de yon seri. Ou nan la prensip nan sa w konstate. Byen si.
Kounya, Fritz Jean vin rete, ou vin asid anvè premye minis lan, anvè gouvènman sa a e anvè premye minis lan, kote ke ou menm ou mande depa premye minis lan. E bagay la te, bagay la te yon ti jan anba anba pase gen moun ki pa, ki ap mande sa k ap pase la a e ant. ka pete avèk primati e finalman boum yo tande gon nan maten genyen yon manm ka pete entènasyonal la sanksyone yo koupe viza l pou relasyon l genyen ak gang pa la swit tout moun pral konnen se ou menm epi apre k pral fè soti pou fè a pou te moutre nan pwennprès ou te bay lan men men men men men sa bagay sa ye. Ki kote l kòmanse? Li kòmanse depi lè ke m ap poze sa ke m ap di avè w la. Depi lè w ap bay pwoblèm, w ap kwense. M ap di ke bagay sa se pa posib. Pou nou menm ke n ap vote yon seri de bagay ke nou pa menm konprann, nou mande esplikasyon ke nou pa jwenn. Sa k pase la? Depi lè sa a, m ka di ke gen de diskisyon ki kòmanse e genyen yon ou de twa moun o nivo entènasyonal k ap di pou stabilite, eksetera. Men, sa, moun yo an dwa di sa yo vle. Yo gen apresyasyon pa yo. Yo gen de moun ki ap pale avè yo o nivo de gouvèneman an. Donk, si yo ka gen opinyon pa yo. Men dan lopinyon tou, yo di, a, se paske KPT a konnen l prale 7 fevriye, kòm menm si l ale Premye Minis ap rete pou l likide lè zafè kourant. Nèg yo ap pwofite s on moun pa yo ki pou la, epi yo bezwen jete DJ. E pou di, lè m tande sa, m gen presyon gen yon diferans ke moun yo pa fè. Yo pa fè yon diferans antre misyon KPT a e manda KPT a. Manda KPT a ap fini le 7 fevriye. Pa gen pwoblèm nou prale. Misyon KPT a, se arive a de eleksyon e arive a mete an plas yon nivo de gouvènans ki ka pèmèt yon nivo de sekirite pou eleksyon ka fèt. Se sa k misyon an. Sa ke nou echwe.
Anben jisteman se sak fè ke donk se pa e pa 2 mwa misyon an. Misyon an ka dire menm antre kounya la e jiskan septanm pwochen. Li ka dire 12 mwa ok e 10 mwa 12 mwa. Donk pou misyon an nou di pou misyon ke nou te genyen an il fo ke kounya la nou pran de lòt dispozisyon pou ka pèmèt misyon an nou akonpli misyon an. E donk moun yo ap gade. Ou panse nan 2 mwa li tap kapab akonpli? Non se pa 2 mwa se se. Misyon an se eleksyon. Misyon an pap fèt an fevriye. Eleksyon pap fèt an fevriye. Eleksyon ka fèt ma konnen an out. CENTE te anonse 30, 30 out. 30 out. Pou premye tou. Donk, lè y ap pale de èske se nan 2 mwa. Non, e pa bay 2 mwa sa. E pa sa ki an koz la. N ap pale de 12 mwa. N ap pale de 10 mwa. Se sa ke n ap pale de li la. Ok. Donk, sa ke nou blezwen mete an plas la, nou di, ifo ke w gen yon gouvènman, de moun ki kapab, de moun ki konnen koze yo, Mwen wè ou di kareman ke premye minis lan son enkonpetan. Ou di l. Bon gouvènans la.
Li enkapab. Li enkapab. Men gon bagay ke w sot di la, eske gen volonte tou? Petèt ka gen konpetans pa gen volonte. Ok? Donk, nou menm sa ke n ap obsève, se jisteman inefikasite gouvènans sa pou ka pèmèt ke nou arive a misyon nou. Donk lè moun di nan 2 mwa, non e pa de 2 mwa nou ap pale. N ap pale de misyon ke nou genyen Ki sa ke n ap fè pou mete yon seri de dispozitif an plas pou ka pèmèt misyon an akonpli? Men lè sa a, sanble nou te gen 5, 5 moun ki pou te jete Premye Minis lan, nan lò pran dispozisyon sa a. E se apati de sa la a, presyon entènasyonal la pral vini? Presyon pral vini.
E se sa k fè ke mwen menm, sou kesyon de bagay de gang, evidaman, majorite de moun ki konnen m anndan peyi a la, Nan zòn lakay mwen, nan zòn Pòtoprens la, sa sa pa menm nan diskisyon. Sa pa pase. Sa pa pase.
Li pa pase nan lopinyon. Non, sa pa pase. Moun konnen ke m pa nan bagay de gang, m pa konnen gang yo, m pa konnen sa yo fè. Okontrè, mwen sèl sèl bagay ke m ka di, m ka di jenn gason sa yo avèk jenn fanm sa yo ke yo mete zam nan men yo, se de moun anndan peyi a ki fè sa. Pou pwoteje. Se Ayisyen k fè l. Se Ayisyen k fè l o tou debi. ki mete zam nan men jenn gason, jenn fanm sa yo a pou pwoteje pwòp enterè pa yo. Dayè yon seri de batay ki konn fèt anba lavil la, ou wè se batay yon sèktè kont yon lòt sèktè. Egzakteman.
Donk sa, sa klè pou tout moun. E konsa l te kòmanse?
Non. Kounye a, ou mande pou jete premye, nou mande pou nou jete premye san, nou jwenn 5 manm votan an. Ki kote bagay la pral dejenere?
Ebyen, bagay la pral dejenere, an nou di son vandredi sa pase, li pi prèske klè. E nan samdi, genyen gen 3 manm ke yo konvoke nan yon misyon diplomatik. Oubyen, m pa konn si yo konvoke yo, oubyen premye minis la ale avè yo nan misyon diplomatik. Premye minis la ka ale avè yo? A wi, wi, wi. Premye minis la ale avè yo. Li vin chache 3 manm KPT a? Bon, m pa konn si yo nan menm machin. Non, lè, bon, lè. De fason ou di l ale avè yo, sa vle di l akonpaye yo de tout fason. Akonpaye yo, wi. Kit li nan machin pa l, nèg yo nan pa yo, epi l ale nan yon misyon diplomatik avè yo. Li nan yon misyon diplomatik avè yo, epi presyon kòmanse. Donk, e se evidan, mwen di nou wè presyon an nan lendi, lè nou kòmanse ap rankontre mesye yo, nou wè moun kòmanse pè. Ou wè gen nèg k ap rale bak.
K ap rale bak.
Donk, e si w vle, e se lè sa a nou kòmanse ap resevwa nou menm dè mesaj pou di ke e gen lè yo konnen ke nou nan yon sòt de demach pou jete premye minis la, yo ta konseye nou, nou di o, m ap konfime pou nou. A ou di, e a ou di, sa ou di wap konfime tou? A non, m konfime.
Ou di wi nou nan demach la? A men byen sur, map konfime ke nou nan demach la. E pi, donk, si w vle, men, ou wè pa rapò a kesyon sa, youn nan kesyon ke m poze, diskisyon ke m ta fè avèk Leslie Voltaire, ki ki lè sa kòmanse, tip de relasyon sa yo a nou genyen avèk entènasyonal la? Ki sak pase nan peyi a? Ki lè ki lè bagay sa ki lè bagay sa fèt? Paske Sa kontan?
Wè ki ki lè eske gen de moun bon evidamman m konnen pa egzanp e la se listwa resant sou prezidan Preval Lè eleksyon kesyon de Jude Celestin etc. Lè yo tire Jude pou yo mete Martelly a? Pou yo tire Jude mete Martelly.
Men ou konnen moun ki fèl la e li menm ki vin prezidan OEA la? Misye te la wi, se youn nan moun ki chanje eleksyon an wi. E jodi a la lantre la se afè eleksyon m panse li vin regle e moun ki prezidan òganizasyon sa. Ramdin? Wi.
Non m konnen se Muller ki te la. Non misye pat li pat Li pa te prezidan OEA non, men se li menm ki te, pase Cettenfus denonse l kòm moun ki te gen misyon pou chanje eleksyon an, pou retire Jude Celestin, mete Martelly. Ah, sa se. Awè.
Kon a se misyon mwen k vin la a. Sa vle di 15 an apre, menm moun sa pa ka vin la pou nou resevwa l. Bon, byen antandi, gen moun k ap toujou resevwa l. Men èske ou menm ou te la resevwa l la? Tande w sa a prezidan an di la. Tande w! Ou pa t gen enfòmasyon sa a?
Wi, se misye te lan moun ki chanje eleksyon. Pèp la bezwen esplikasyon sa yo. Pèp la bezwen esplikasyon sa yo. An nou tande byen. Seten Fils denonse l lan yon ranmase lan Radyo Karayib. Li te denonse misye menm, epi 15 an apre misye vin la kòm prezidan OEA.
Donk si w vle, nou menm, lè nou wè tip de bagay sa, n ap gade de, wè sa gen de konsekans sou nou. Yo pa rele nou, se ekri yo ekri nou.
Ekri.
Yo di nou malè a nou si nou jete premye minis lan? Non alò se mwen ki mande pou di l konsa menm. Si l pa t di konsa wa di m. Wa di piblik la pa mwen menm non. Non non non e menm m pibliye. Mwen konnen, mwen konnen. M pibliye. Si nou vle nan piblik la se piblik la plizoumwen okouran ki di ke si nou kontinye e si nou pa deziste kesyon de viza pou fanmi eksetera. Bon si w vle e. Bon fon bann k t ap viv Ozetazini. Ou di.
Mwen m fè e si w vle m fè 14 ans ap viv ozetazini wen e men kòm rezidan etazini se de 74 se sa 74 a 2013 m rezidan lèzetazini m remèt e green card mwen carte verte la an 2013 paske nan kesyon de vwayaje monte desann chak 6 mwa pati m di a sa sifi donk E donk viza ke yo banm nan son koutwazi. E kòm yo ba tout moun non viza de koutwazi. Men men si w vle bon retire viza m Etazini evidaman e se akizasyon se pa retire viza. Wi se akizasyon ke ou an afè avèk Biden. Retire viza e je veki ase de tan Ozetazini m yo m edike nan nan meyè inivèsite Ozetazini donk e mèsi ke mèsi ke m te gen edikasyon sa Ozetazini. Men sa sifi. Se pa kòmsi m bezwen. Dayè, youn nan rezon ki fè ke m remèt m remèt green card mwen, odela de kesyon de vwayaj, mes sœurs que je chérissais beaucoup, yo mouri. Donk lè m ale. Yo antere yo, ou sonje yo, yo pa la, li vin yon nostalji pou ou. Yon nostalji. Donk mwen menm m ale Ozetazini, vrèman se m al sou tonm manman m.

Ou te konn mande sanksyon pou moun ke blan sanksyone? Ou te konn mande, epa ou pat konn mande sanksyon non, ou te konn ap fè presyon sou gouvènman, notamman ministè jistis, wap mande moun ke yo sanksyone yo, fòk lajistis tande yo. E ke jodi a vwala ke ou menm, ou twouve w lan menm bagay ke w tap mande pou kont yon seri de moun ke etranje a te pran sanksyon kont yo, se nan komtalo ou te kolabore avè yo lan sa, epi jodi a vwala ke ou menm, Ou gon bagay ou vle fè yo pa dakò epi yo mete menm chaj la sou do w. Mwen m panse ke evidamman kòm se nan yon bataj medyatik moun di sa yo vle oke men pou laverite e m di l deja e m ap repete l pou Roody di ayisyen yo sispann al pote plent bay etranje. Nan di sa yo di sou alay voye moute li. Sispann al pote plent bay etranje paske bagay sa li pral retounen pou eritaj nou paske moun yo gen rapò mwen menm. Ou di, Sa ke m ap pale nan yon anbasad etranjè oubyen avèk yon anbasadè etranje, se bagay ke m ka di nan radyo. E m ap repete yo paske m ekri sou yo. M ap di ke Leta ayisyen ou genyen kat senk moun ki pran l an otaj. Bon, m pa konnen konbyen fwa m di sa avèk Valéry Numa, konbyen fwa m di sa avèk Marie-Lucie Bonhomme nan Metropole, M pa konnen konbyen fwa ke pawòl sa ke m di l, paske son pawòl ke m ekri. M fè konferans aletranje, m fè konferans Ozetazini, m fè konferans Barcelòn, m ap di menm bagay sa. Pawòl ke m ap pale pou mwen menm nan anbasad etranjè, oubyen avèk yon anbasadè lè yo vin nan palè a, se toujou la menm choz. Paske genyen de fwa lè w ap rankontre de moun nan finans entènasyonal epi y ap pale w nan kesyon de pou devlòpman men ki tip de gouvènans, se ki bay de tip de gouvènans ke n ap pale la? M genyen yon reyalite, reyalite ayisyèn nan men ki sa l ye, ou genyen yon leta ke kèk moun kidnape. Si ke ou pa afranchi leta sa a de kesyon de kidnapping sa a, kesyon de gouvènans ke w ap pale m la, c'est une blague. Men konnya la w ap dakò avè m ke jisteman se de nèg ki pa pran responsablite yo. Gen de nèg ki nan leta a, pa egzanp Andy KPT a, popilasyon an t ap tann yon reyaksyon de nou menm. Lè ou vin prezante gran piblik la men sa de anbasad fè ou, 2 anbasadè fè ou an Ayiti, ou moutre mesaj WhatsApp ke ou te gen avè yo, Ayisyen pran koz la. Pèp Ayisyen an pran koz la, lap li pa bezwen konnen si KPT bon, si KPT pa bon. Men li ta pre tann yon reyaksyon de KPT a. 1, revoke Didier Fils-Aimé, 2. Bay anbasadè sa yo on repons, o mwen dekrete yo persona non grata lan peyi a. Men nou pa fè youn. O kontrè, ki konsta ke moun fè? Yo konstate ke premye minis lan soti ranfòse lan dosye sa a. Bon, m pa konn si l soti ranfòse. Men konsèy dè minis fèt. Men m dakò avè w ke gon aksyon, si w vle, kolèktif ki pa fèt. Pèp la tap tann sa. Ya Mwen menm e banm banm diw yon bagay son paj listwa ki ap ekri ok se pa vre kòmsi an 1915 te gen tout ayisyen ki di non yo pa vle envazyon amerikèn nan e sak fè se Benoît Batraville avèk Charles Marc Péralte kou tande e pa kòmsi se tout moun ki te nan zòn nan ki te di non donk se menm jan lè yon bagay konsa ke ap ap pase son paj listwa ke nap ekri mwen m pa m pa di ke e e tout moun fè.